Ayisyen konsène, konbatan, tout sòlda nou yo, leve kanpe pou nou defann enterè goud la. Lanbi Mawon Ayisyen pote pou ou yon lòt edisyon sou Inisyativ Pwojè Tounen Lakay la. Nou remèsye ou menm ki te deja gade videyo nou yo, pataje yo. Nap mande pou toujou kontinye fè sa, pataje yo avèk zanmiw avèk fanmiw, pale yo de travay òganizasyon Le Maron Ayisyen ta renmen fè e jan nou ta renmen kolabore avèk tout konpatriyòt nou yo, kit wap viv an Ayiti oubyen wap viv aletranje, devwa nou se pou nou pran angajman pou nou mete men nou ansanm pou nou remèt a peyi a lavi li te ba nou an, ou kapab toujou vizite nou nan www.

oubyen tou 33 85 95 01 Tout enfòmasyon ou ta bezwen Aprann de òganizasyon an Kote ou kapab jwenn enfòmasyon sa yo ankò bon m raple ou se nan sit entènèt nou ki se www.lanbimawonayisyen.org Kòm nou toujou di sou platfòm òganizasyon nou an gen yon chanjman ki pral fèt nan sosyete nou an li inevitab E li nesesè tou. E nou menm konpatriyòt nou yo, se pou nou mete men nou ansanm, mete tèt nou ansanm pou nou fè pati de solisyon an, pou nou mete tèt nou nan pi bon pozisyon jan nou toujou di a, pou sèvi peyi ou, pou mete tèt ou nan pi bon pozisyon, kolabore avèk swa òganizasyon k ap defann enterè peyi a, swa gwoup oubyen lòt asosyasyon ou konnen. Sou platfòm nou an tou, òganizasyon Lobi Maron Ayisyen, nou toujou di, nou toujou bezwen sipò ou. Pataje ide yo avè nou, di kisa ou ta renmen ou wè nou menm nou konsyantize, ki fason ou ta renmen wè nou menm nou konsyantize pèp la, spesyalman sou inisyativ pwojè Tndan nan lakay la ke nou te pran. Kòm ou te deja konnen nou te gen rezon nimewo 1 a 29 pou ou sou platfòm nou an, e jodi a se yon plezi pou nou jodi 15 jiyè 2019 la pou nou pote pou ou rezon nimewo 30 sou inisyativ pwojè Tndan nan lakay la. Umm Nou vle diw rezon nimewo 30 lan kòm nou konnen nou menm sa ki fè nou ayisyen an li nan san nou li nan venn nou pa gen anyen ki ka fè nou pèdil se sak fè nan tout kote ou pase tout kote ou pase wè ou jwenn ayisyen malgre bagay yo pa fini yès nan peyi nou men nou toujou gen fyète sa men sa nou ta dwe fè se travay ansanm pou nou kapab wè nou menm yon jou ke nou kapab vrèman eksprime nou, nou kapab di lòt nasyon, lòt kilti ki fason nou menm nou fyè de peyi nou, e nou ta vle se nou menm ki pou pran kredi pou li, se pa pyès etranje k ap ba nou, k ap lonje lanmen ba nou ki pou ede nou ankò, paske nou kapab okouran de plizyè òganizasyon ki fè dèzane, dèzane y ap pote sekou imanitè a peyi a, men malerezman jiskaprezan nou kote nou ye a, se sa k fè Nou menm jèn sou Platfòm Òganizasyon Bi Mawon Ayisyen, nou te kreye òganizasyon sa a ki pou pèmèt jèn yo pou yo kontribye ansanm, pou yo kolabore ansanm, pou yo ka kreye yon solisyon, solisyon ki bon, solisyon ki sanble a peyi nou an. Se sa k fè nou te kreye òganizasyon an. Nou ta renmen ou menm pou patisipe tou, pou ba nou ide yo, pou di nou ki fason ou menm kòm yon Ayisyen pou wè. ou te kapab kontribye nan chanjman ke ou menm ou ta renmen wè nan peyi a. Ok, banm raplew ankò, rezon nimewo 30 sou inisyativ pwojè Tounen Lakay la, nou vle diw nou pa vle pèdi ayisyanite nou. Rezon nimewo 30 ki pou motive refijye ayisyen nou yo, konpatriyòt nou yo, pou yo mete men nou ansanm, pou yo mete tèt yo nan pi bon pozisyon pou yo kapab ede peyi a, sè ke nou pa vle pase twòp tan o deyò de peyi a fè nou pèdi ayisyanite nou. Nou di mèsi moun ki te swiv videyo sa a jodi 15 jiyè 2019 la, pataje videyo nou yo avèk zanmi w avèk fanmi w, vizite sit entènèt nou an ki se www.lanbimarronhaitien.org si w ta bezwen nou pataje yon ide pou ou ki pou reprezante yonn nan rezon sou inisyativ pwojè Tounen Lakay la kapab fè nou konnen. Ankò yon lòt fwa nou salye w, nan non Granmèt la, nan non zansèt nou yo, lanbi mawon ayisyen, an nou defann enterè goud la. Mèsi.